Hello guys, koman nou ye? Anfom? E ou konn ki sa liye deja, se la belle Carline. Kom nou konn nom deja, Queen Landa, jodi a nou pote yon nouvo video pou ou, kote ke nou pral fè manje, osinon, nou pral montre nou kek manje ayisyen koman yo prepare yo. Manje peyi nou. Sa vle di, ret breche, M ap mete yon pati sou pa m nan e l ap mete yon pati sou pa l la. Sa vle di, lè w fin gade videyo sou pa m nan, w ap tou franchi m ap mete link pa l la epi pou w kapab al gade rès videyo a sou chanèl li a. So, ret branche guys. Mwen pa bliye pou m di 10.000 mèsi avèk chak moun ki deja fè pati team nan, mèsi avèk ou menm ki toujou like, mèsi avèk ou menm ki toujou pataje tout ti videyo yo, e mèsi avèk ou menm ki pral gade videyo sa ki poko abòne e ki pral fè sa. So, mèsi, ann antre nan videyo a.
Piman sa vrèman bon sitou pou moun ki genyen ki anemi. 3 piman sa yo ke nou ap gade a wouj lan, jòn abriko a, jòn sitwon an se son 3 piman ki vrèman bon pou moun ki fè anemi. Sa se yon ti preparasyon ke mwen ta fè ki gen 3 koulè piman sa yo diferan yo ki se gwo piman ki vrèman bon pou kò a. Epi piman long lan mwen pa raplem non li epi mwen itilize zonyon epi mwen itilize piman pike ki se piman ayiti a so se yon spageti ke mwen pral fè asike swiv espageti a epi pa kite yon kòmantè pou mwen ok an nou rantre nan spageti a ok se yon spageti konstate mwen rache yo trè peti se konsa ou dwe fèl ou dwe rachel tou piti konsa. Vwala mwen rache li byen piti mwen rache piman yo mete ladan li. Sa pral depann de ou, ou gen dwa pa rach, ou gen dwa gen Koman yo rele graj, ou gen dwa graje piman, sa pral depann de ou. Aprè sa, mwen pa itilize vinèg, mwen itilize zoranj si paske mwen te fè yon ekspè ansanm avèk e vinèg nan, mwen wè koman nou fè vinèg lan nan laboratwa lekòl la, sa vin rann ke mwen pa itilize vinèg, mwen plis itilize swa zoranj si osinon sitwon. Paske sitwon se yon bagay ki vrèman bon pou kò a. Men mwen pat gen sitwon mwen te oblije itilize zorany su. Mwen te kale zorany su mwen epi apre mwen te fin rache piman mwen te ajoute zorany su a ladan li. Epi mwen te ajoute yon ti sèl. Sa pral depann de ou si ou renmen magi ou kapab ajoute yon ti magi jis pou kapab fè l gou. Epi pou kapab ajoute li nan. spageti a. Pa bliye mwen di nou spageti sa se pou moun ki anemi. Yon moun ki anemi li kapab fè yon bagay konsa. Ok. Vwala, men kisa ke nou pral mete nan spageti a. Kòm ou kapab wè nou gentan netwaye somon an. Paske mwen m pa renmen zo yo, m renmen retire zo yo ladanl epi m renmen retire e bagay nwa yo ki parèt ladann nan. Mwen mete yon ti ten apèsi epi mwen mete yon ti piman vèt bò kote li. So epi nou ajoute yon ti asid. Sa pral depande ou ka ou kapab mete janm te di toutalè a nan lèm tap prepare a lòt bagay yo. Ou kapab mete vinèg sa pral depande ou konsa tou ou kapab mete sitwon. So ann al fè spaghetti a ansanm. So vwala mwen gentan mete lwil la mwen pa itilize twòp lwil paske lwil pa twò bon pou sante. Mwen mete pèsi mwen mete epis la. Nou gen yon lòt epis ke nou itilize isit la ankò, nou pral ajoute li pou li kapab gen koulè. Vwala, nou pa itilize twò anpil. Nou mete yon ti epis ke isit la yo itilize, m panse ke anpil moun konnen l, se yon sasong. E vwala. E nou mete yon ti kal sasong pòm frèt ou ki an poud pou li kapab ajoute li. Se apre sa ti epis la pral moute. Gade. Ok.

Map kite li fon ti tan pou l kapab byen fri, byen fri e an plis si gen yon lòt bagay ke ou chwazi ajoute ladan l ou kapab ajoute sa pa depann de ou. Pa egzanp nou pral ajoute yon ti piman dous osi. Sa va depann de ou ka ajoute sa ou vle. N ap kite l fè yon ti tan pou l kapab byen fri. Apre sa, pou nou mete yon ti dlo. N ap mete yon ti dlo apre. Kòm gen anpil fanm, gen anpil fanm ki toujou ap di konsa yo pa konnen kòman yo fè spageti avèk somon. So, jodi a nou te chwazi pote ti videyo sa pou ou. Jan m te di l la, n ap ajoute yon ti dlo. Nou ajoute li nan resipyan ke nou te genyen. E somon an. Pou li kapab byen, byen gen bon gou. So, n ap kite l fon ti bouyi. E apre sa, n ap ajoute spageti a. Vwala! Spageti sa ke nou pote pou ou jodi a se yon spageti spesyal pou lè w gen yon moun kap vin wè w yon moun spesyal epi ou prepare yon ti spageti spesyal konsa pou li. So jan nou wè a spageti a gentan prè e li preske bon dizon nap ajoute sa ke mwen te moutre nou prepare toutalè a epi pou kapab fè l pli bèl plis fè sans pou kapab ofri yon moun espesyal so ann ajoute l ajoute l. Ou pa bezwen brase l se jis mete l sou li. Vwala. Pou yon moun spesyal. Men m pa bo manti li vreman pike. Li vreman pike. Se pou rezon sa m ap di w lè w fin gade videyo a. Pa bliye pou al sou chanel Rosa pou al gade challenge lan. La belle Carline. Map mete link lan anba anba video a pou kapab wè li. So vwala. Si nou te renmen video a pa bliye bal yon like. Pa bliye banm yon like siw te renmenl e pa bliye kòmante anba pou dim sa kew panse de spaghetti a, kòman w konn fèl pi byen ke sa etc. So. Map tann konpliman w e map tann si l gen yon pwoblèm tou pou nou fè m konnen pou m kapab aranje sa pwochèn fwa pou m ka fè l pi byen. Se te yon plezi guys! Kòm nou konnen deja se toujou yon plezi pou mwen pou m pote ti videyo konsa pou nou. Mèsi avèk chak moun ki tap gade videyo a so pa bliye map kite link lan anba videyo a pou kapab al gade vide rès videyo a challenge lan sou chanèl li a paske nap Tanou. Wap jwenn plezi sou chanèl li a wi. Bèl plezi. Al abòne sou chanèl li a. Guys pa gen pwoblèm se te yon plezi. Je vous aime beaucoup. Nap rewèm ankò pou yon pi bon e pi bèl videyo. A la pwochèn guys. Sa wap di guys yo? Bye merci. Di yo pou yal abòne. Nap tann ou abòne mezanmi pa bliye abòne avèk chanèl mwen an. Se sèl fason sa ou kapab ankouraje nou. Nap jwenn anpil plezi. Ok bye.
Bye bye.